4 Jwen pou ke nou kapab retwouve ou ansanm sou platfòm sa a pou nou kapab pote yon nouvèl videyo pou ou. Frè nou, sè nou yo, zanmi nou yo, patizan nou yo, nou salye nou tout nan non Sovè a, Jezikri ki gen tout pouvwa. Aprè yon semèn te fin pase an byen, jodi a ki se dènye jou nan semèn nan, Nou pote yon nouvèl video pou ou. Men nou espere ansanm nan pral fè wout la, nap kontinye travay paske misyon nou, obligasyon nou se pou nou kapab fè levanjil la rive pi lwen. Se pou sa nap envite ou ankò yon fwa, si w twouve li enpòtan, ede nou pataje link sa a pou plis moun kapab konnen bon nouvèl la sou WhatsApp, sou TikTok, sou. Facebook pataje link lan. Frè nou avèk sè nou yo nou pap pèdi plis tan nou jwenn yon tèks nan 1 Timote 2 Timote chapitre 3 kote ke apotre Paul pale nou sak gen pou rive nan dènye tan an kòman nan dènye tan an bagay yo ap difisil kòman lèzòm yap egoyis. ke nou pral li vèsè sa yo pou ou e n ap fè kòmantè pa nou. Li di ke, Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Tan difisil la l ap pale a, se tan sa a menm, moman sa a menm ke mwen menm avèk ou ap viv la. Car les hommes seront égoïstes, amis.

Nan dènye tan. Nan dènyè jou yo kòman mond lan ap twouve li. E se konsa menm nou konprann ke jodi a mwen menm avèk ou nou dwe fè anpil atansyon. Nou dwe pran anpil prekosyon atravè de moun ke n ap frekante, atravè de moun ke n ap viv avèk yo pou n kapab konprann frè m avèk sè m yo gen de bagay lèske n ap viv yo pou n konnen ke Labib te deja avèti n de yo. Nou dwe pran tout prekosyon pou n pa tonbe nan yon seri de pyèj, paske lèzòm y ap egoyis nan fen tan an. Lèzòm y ap renmen plezi plis ke sèvi Dye. Ou kapab konprann jodi an, mwen menm avèk ou kapab gen pozisyon pou n sèvi Bondye. Nou kapab Envite yon moun, ankouraje yon moun pou sèvi Bondye, men li fè lekontrè. E paske lè jan de se de se mond yo plis anvizaje yo de plezi ki nan mond sa, dè choz bagatèl, dè choz pasajè, bagay ki pa gen grann enpòtans pou Dye, se yo li menm k'ap entèrese yo. Men di nou ke sa ki enpòtan. Nou menm, mwen menm avèk ou, nou bezwen elwanye nou de sila yo ki pran plèzi yo pou kap mennen movèz vi. Donk, li di nou ke lèzòm y ap engra, y ap egoyis, y ap fanfaron, y ap oten, y ap blasfematè. Konbyen de jan jodi an nou wè ke ki plito pran plezi yo y ap blasfeme de non de Dye? E frè m avèk sè m yo, Si gen yon bagay Bondye sansib pou li anpil, Bondye sansib pou non li. E pa bliye ke Bondye di ke li se yon Dye ki jalou. Lòske nou li nan Egzòd 20, li montre nou ke Bondye kòman li renmen lòske nou fè sa ki byen. E se sa k fè l pwomèt pou l beni de premye jenerasyon rive pou l beni de premye jenerasyon rive jiska mil jenerasyon moun ki fè sa Bondye mande. Moun ki obteni mizerikòd de Dye, men tou, l ap modi yo, de premye jenerasyon jiska twa a la katriyèm jenerasyon, lòske w dezobeyi li fè sa Bondye mande. Aswè a mwen vle ankouraje w, mèdam e mèsye, a chèche konnen nan tan ke w ap viv la, a chèche konnen epòk ke w ap viv la, a chèche konnen avèk kiyès ke w ap viv, kiyès ke w ap frekante, èske moun sa yo se son dè jan de byen ke yo ye. Èske yo renmen lapyete? Èske yo renmen lapawòl de Dye? Èske yo renmen viv ann akò avèk lapawòl de Dye? Èske yo renmen viv ann amoni avèk pwochen yo, avèk sanblab yo? Ka pa bliye, mèdam e mèsye, frè e sè, ou kapab di m ke ou renmen Bondye. Ou kapab di m ke ou apresye Bondye. Ou kapab di m ke Bondye se nan kè w li abite. Men m ta poze w yon kesyon, Kòman ou kapab fè renmen Bondye ke ou pa wè? Ditou, depi nesans ou, ou tande pale de pawòl de Dye, ou li pawòl Bondye, ou tande mesaj, ou tande avètisman, men ou pako janm fè fas yon fas a fas avèk Dye. Te gen dèjan ki te gen chans san sa wè onb li sèlman. Pa egzanp, si na pran Moyiz, si na pran menm Jakòb menm, men mwen menm avèk ou nou pa gen privilèj sa. Men si mwen menm avèk ou kap viv, frè avèk frè, sè avèk sè, imen avèk imen, zanmi avèk zanmi, mwen pa renmen w, ou pa renmen m, mwen pa ba w valè, ou pa ban m valè, m pa apresye w, ou pa apresye m, kòman n kapab fè di nou renmen Bondye? O si pwochen w ki avèk ou chak jou pa renmen l, enben si w ta di ke w renmen Dye, w se yon mantè. Mwen vle ankouraje w, aprè midi an, atravè videyo sa, pou w aprann a bay enpòtans avèk sanblab ou, bay enpòtans avèk lòm ki Bondye mete sou wout ou, Paske a chak fwa ke ou aji byen anvè yon pwochen ou avèk yon sanblab ou, enben se avèk Bondye menm ou fè ou aji. Ann pa kite lamou de lajan, ann pa kite espri degoyism, ann pa kite fanfaron, ann pa kite kite bagay bagatèl k'ap pase nan mond sa a fè nou parèt kòm yon engra, kòm yon irelijye, men ann plito fikse zye nou sou sa Bondye mande pou nou fè kòm de bòn choz Kòm dè choz sèn, kòm dè choz sakre, e konsa, mwen avèk ou, nou va yon pilye nan wayom Mèt lan, lòske l vini, pou vin chèche moun ki fè volonte li, moun ki obeyi avèk li, moun ki soumèt avèk li, pouki mwen avèk ou nou ka pami moun sa yo. Ann kite tout sa ki kapab dekouraje nou, tout sa ki ka anpeche nou fè yon movè direksyon an, ann kite yo, e ann fè sa Bondye mande, pouki lòske l ap fè apèl, pou l di. Vini, bon e fidèl sèvitè. Vini, bon, bòn e fidèl sèvant. Vin pran posesyon ke m ta prepare pou ou depi la fondasion di mond, paske ou te soufri, paske ou te veki tout sa ou te gen kòm soufrans yo, e jodi a ou ranpòte laviktwa. Vin rejwi avèk mwen nan le bonè, nan le zay san fen de kè. Ke Bondye kapab beni ou, li kapab sipòte ou, li kapab ankouraje ou a fè travay sa a. E lè jou a va rive, mwen menm avèk ou, Jou va nan solay frèm. Pase yon bòn apremidi, pase yon bòn weekend ke Bondye kontinye beniw pa mswetew pase yon bòn agreyab semèn sou lirical di tou pwisan e samdi pwochen nou va gen chans ankò pou nou sot tande yon lòt video Shalom medam e mesye lapè Bondye avèw.